Alo! Bonjou tout moun! Byenvni nan Jounal IA Ayiti! Nou jedi 27 novanm 2025 e nou kontan jwenn nou pou nou fè yon ti pale sou aktyalite a. Avan menm nou kòmanse, nou gen 2 ti kestyon pou nou, jis pou chofe lespri a. Premye a, bò kote kilti. Ki gwo moniman foto istorik sa nou genyen nan Nò peyi a ki se yon veritab senbòl libète pou lemondantye? Fè memwa nou travay, n ap tounen sou sa talè. Kounye a, pou tout fanatik foutbòl yo, atansyon! Ki sèl Grenadye, sèl jwè ayisyen ki rive make yon gòl nan faz final yon Koup Dimond Senyò? Sa se pou konèsè wi, kenbe repons lan N ap tcheke l ansanm nan fen jounal la. Bon, nan pwogram jodi an, nou pwal plonje nan gwo tansyon ki genyen nan Konsèy Prezidansyèl la. Apre sa, n a pale de sekirite ak nouvo peyi ki pwomèt ranfò. Gen yon nouvèl ekstraòdinè pou sinema ayisyen an tou. Epi, pou n fini an bote, n ap fè yon gwo analiz sou tout sa kalifikasyon Grenadye yo pou Mondyal la vle di pou peyi an. Oke!
Ann antre tou dwat nan premye gwo dosye nou an. Gen yon gwo dife ki limen andan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, kpt, a. Sa kreye yon gwo ensètitid sou direksyon peyi a prale. Paske, fòk nou klè, batay sa a se pa sèlman yon senp chirepit ant politisyen non. Li riske bloke tout avansman sou dosye sekirite a epi paralize Leta a nan yon moman kote nou pa ka pèmèt nou sa ditou. Pou nou konpran byen, men kote batay la ye. Sou yon bò, nou gen konseye prezidan Fritz Jean k ap pouse fò pou revoke premye minis Alix Didier Fils-Aimé. Rezon li bay, li akize l dan konpetans ak densibòdinasyon. Men anfas li, nou jwenn kòdonatè konsèy la Laurent Saint-Cyr, ki di, non! Kalma! Li lanse yon apèl pou inite. Li eksplike ke ranvwaye PM nan kounya la tap sèlman frajilize tranzisyon an plis toujou, se vrèman 2 kan ki fè fas. Epi, pou mete plis piman nan sòs la, konsèye prezidan Fritz Jean li menm anba gwo presyon. Etazini mete restriksyon viza sou li, yo sispèk li gen lyen ak gang ame. Ebyen li souti nan silans li, li demanti sa ak tout fòs li. Li pa sèlman di se pa vre non, li lanse yon defi bay otorite ameriken yo pou yo pote menm yon ti kras prèv pou kore akizasyon yo a. Jan nou ka imajine l, sitiyasyon sa a ap fè anpil moun pale. Daprè Rezo Nòdwès, gen ansyen minis Jonas Kofou ki rive dekri KPTI ak PM nan kòm 2 maladi enkirab. Sa ki mete plis lwil sou dife a, se ke Etazini ak Kanada ap sipòte premye minis la aklè, sa ki fè anpil moun ap denonse sa yo rele gwo enjerans nan zafè peyi a. Tout sa kreye yon santiman anmè, yon santiman imilyasyon kolektiv. Ok, ann kite politik la pou yon ti moman, ann pale sekirite. Gen bon nouvèl sou dosye fòs entènasyonal la ki gen pou vini ede nou konbat gang yo. E nouvèl la soti sou kontinan afriken an, Kote de nouvo peyi deside pote kò li fò. E se pa ti ranfò nan! Men chif la, Tchad ak Burundi, 2 peyi sa yo pwomèt pou yo voye 4 batayon an total. Sa se yon gwo angajman wi, sa montre gen yon solidarite afrikèn k ap manifeste pou Ayiti e se yon bagay ki enpòtan pou n soulinye. Epi, Tchad ak Bouroundi pa pou kon yon, non! Daprè enfòmasyon Rezo Nòdwès toujou, gen tout yon koalisyon k ap mete men. Gen peyi tankou Lafrans, Benen, Djibouti, Gine Ekwatoryal e menm vwazen nou, Repiblik Dominikèn. Chak peyi sa yo ap kontribye nan fason pa yo, genyen se lajan, genyen se sipò teknik, lojistik ouswa menm militè. Sa montre misyon a pran fòm tout bon. Kounye a, an travèse Ozetazini pou yon nouvèl enpòtan ki touche dyaspora nou an endirèkteman. Sa konsène reprezantan federal orijin ayisyèn Sheila Cherfilus McCormick ki gen kèk pwoblèm ak lajistis. Bon, men sa ke pase egzakteman, daprè Rezo Nòdwès. Yo akize l kòmkwa li ta detounen fon piblik ki te gen pou wè ak pwogram sante. Yon jij federal deside libere l, men sou yon kosyon 60 mil dola. Atansyon, li pa lib nèt paske li gen gwo restriksyon sou vwayaj li. Li pa ka sòti nan yon zòn ki gen ladan l Florid Washington, DC. ak kèlke pati nan Maryland ak Vijini. Bò kote pa l, li kanpe djan, li demanti tout akizasyon yo epi li di se yon dosye politik yo monte kont li. Ok, ok, chanjman total de vitès kounya. Ann kite nouvèl ki bay tèt chaje yo pou nou selebre yon bagay ki fè nou tout fyè. Yon nouvèl estraòdinè pou sinema ayisyen, fim Kidnapping Inc la fè yon pa de jeyan nan direksyon seremoni Oscars yo. Wi, nou tande byen, daprè jounal Jeunot 7, fim sa a, ki reyalize pa Bruno Moral, pre seleksyone ofisyèlman nan kategori meyè fim entènasyonal pou Oscars 2026. Fim nan rakonte istwa 2 kidnapè ki san atann twouve yo nan mitan yon gwo konplo politik. Alò, make dat sa sou kalandriye nou, 16 desanm 2025, se jou sa y ap anonse lis 15 finalis yo. Ann kwaze dwèt nou byen fò. Epi, pou n fini an bote, ann pale de sa k ap fè kè tout yon nasyon bat pi fò depi kèk jou, kalifikasyon istorik Grenadye yo pou Koupdimonn 2026 la. Paske sa. Se pi plis pase foutbòl. Se yon veritab souf espwa pou nou tout. Ann analize sa ansanm. Fòk nou konprann, kalifikasyon sa se pa jis yon istwa foutbòl. Jan medya Unison nou esplike l la, se kòmansman yon bagay ki pi gwo. Se tankou yon efè domino pozitif. Tout bagay kòmanse ak kalifikasyon an. Sa mennen envestisman ak parenaj, sa kreye yon inite nasyonal san parèy. Epi, finalman, Sa ka chanje nèt imaj Ayiti sou sèn entènasyonal la. Ann pale de ekonomi an. Nou imajine konbyen gwo konpayi ki pral vle asosye imaj li yo a Grenadye yo. Sa vle di lajan k ap antre pou devlope espò an. Epi panse ak tout ti biznis yo, ba, restoran, ki pral fè lajan pandan match yo. Anplis, tout jèn kreyatè konteni sou rezo sosyal yo gen yon opòtinite annò pou yo pwodui konteni e fè deviz antre. Sa se san konte djòb tanporè ki pral kreye nan lojistik ak maketing.
Men, pi lwen pase lajan, gen sa ki pa ka achte, inite ak fyète. Nou tout te santi l, pa vre? Jou kalifikasyon an, pa gen divizyon, pa gen politik, se te yon sèl pèp. Sa pèmè nou rakonte yon lòt istwa sou Ayiti, yon istwa kouraj ak rezilyans olye de kriz sèlman. Se yon gwo sous enspirasyon pou jèn nou yo, epi yon bèl okazyon pou nou selebre ewo nou yo. E krè l ou pa, sa ka menm gen yon enpak politik. Foutbòl la tounen yon zouti diplomatik, sa yo rele soft power la. Olye ou itilize zam, ou itilize kilti w, espò w, pou w gen enfliyans. Imajine si sa ta rive, mete presyon sou Etazini pou fasilite kesyon viza pou fanatik yo al sipòte ekip la. Epi, se yon sinyal klè pou gouvèneman an, men yon opòtinite an ò pou nou finalman bati yon vrè estrateji nasyonal pou devlòpman espò nan peyi a. Alò, nou sonje ti kesyon nou te poze nan kòmansman yo? Moman verite a rive, ann wè si nou te jwenn bon repons yo. Pou kesyon kilti, sou gwo moniman nan Nò, repons lan se te byen si Sitadèl Laferyè. Fòtèrès majestye sa a, yon mèvèy mondyal ki te bati pou defann de libète nou. Epi, pou kesyon espò a, sèl jwè ayityen ki te fè sa, se te lejand pami lejand yo, Emmanuel Manno Sanon. Se te an 1974, kont gwo ekip Italya a, yon moman ki grave nan memwa nou pou tout tan. Pou nou ale, an nou medite sou ti fraz sa a, Yon pèp ki ini se yon pèp ki djanm. Nouvèl foutbòl la montre nou sa a klè. Ann toujou sonje ke sa ki konekte nou pi fò, pi enpòtan pase sa k ap cheche divize nou. Ebyen, se sou bèl pawòl sa a, nou rive nan fen jounal jodi an. Mèsi anpil paske nou te pase ti moman sa a avèk nou. N ap tann nou demen maten an pou on lòt rezime aktyalite a. Rete konekte epi pase on trè bèl joune.